Bonjou bonswa moun anm yo kòman nou ye m espere n anfòm nou konn vwa sa deja son di rich pa gen kò ok anpil moun kap di foulay so m panse ke sèl 2 kòmantè sèlman m di kap m jwenn kap fè kap di foulay ok mezanmi anpil kòb ale jodi a anpil kòb ale jodi a men m regrèt anpil moun pa jwenn kòb pa yo avw ki yo pa voye non pa yo byen. Gen moun ok ou vin ou voy nom mwen ou vin ou voy men tankou men tankou ou voy tankou ou voy foto paspò pou mwen foto kat ou pou mwen ou pa ou pa voy di m ki kote w ki kote w ap men tankou w ap resevwa kòb la en sa w fè la mezanmi yon pil kòb ale m pral fè nou wè pwòp je pa nou ok epi tou konsa tou gon pil moun tou ki pa jwenn gon pil moun ki pa jwenn kòb pa yo paske yo men yo pa voy non pa yo byen epi tou gon pil moun tou ki apèn ekri m so M panse ke nan yon lòt nan nan yon lòt ankò m panse ke nap jwenn kòb ok paske m pral moutre nou kòb yo ok m pral moutre nou fich kòb yo ki ale yo paske m gentan voye fich yo ba pou tout moun nèt m gentan voye m gentan voye foto yo ba tout moun yo nèt ok. So e pa foulay ok. Sa yo sa yo se se sa yo se premye fich transfè ok. Sa yo se premye yo. Pou nou pa al di se foulay m ap fè ok. Paske m gen kòb mwen deja epi tou epi tou men tankou m men se pa moun m ap tann k ap voye ti kòb ban m voye pou moun yo ok. Paske mwen m gen kòb mwen deja ok. Sa yo se premye fich transfè yo. Sa yo se premye yo ok. Pou moun ki te gentan jwenn kòb pa yo a deja sa 15 moun te voye pou yo deja ok kounya m pral fè nou wè nou wè nou wè ok sa yo se premye transfè yo sa yo ye premye transfè yo ok sa yo se premye transfè yo ye premye transfè yo ok sa yo se premye transfè yo ok kounya m pral fè nou wè lòt moun yo kale yo ok banm pran valiz mwen. Mezanmi yon pil kè kontan, yon pil kè kontan, ok, epi konsa tou yon pil kè, gen kèk pa souri tou, yon pil kè moun ki pa souri tou, paske moun yo pa jwenn kòb pa yo a. Mezanmi mwen tout moun ki ale, mwen tout moun ki jwenn kòb pa yo a, mwen tout transfè ki ale, ok. Pou nou pa se foulay, pou nou pa di se papye map fè, tankou pran lòt papye yo mete ansanm ankò. Sa e premye moun te voye, ok, sa e premye transfè yo, sa e dezyèm transfè yo. Ou wè gen plis moun k ale, gen plis kòb al k ale jodi a. Epi tou nou tap voye plis paske mezanmi moun yo pa voye non yo byen, gen sa k pa voye non yo byen. Men gen sa k pa voye non yo, gen sa k voye nimewo avè non yo, men yo pa voye di ki kote yo te yo. Epi tou gen yon pil moun Ayiti yo ap deja jwenn kòb pa yo a paske se tout kote, ok. Se tout kote pase m pran plis moun nan nan ansyen moun yo ki me ki me ki pat voye nimewo byen an m pran plis moun nan ansyen moun yo ok nou tout moun yo nèt m gentan voye fich transfè yo pou yo ok sa yo se sa yo se se nouvo se nouvo fich yo sa ok tout moun wè sa yo se nouvo fich yo Ok, sa yo se, sa yo se nouvo fich yo, sa yo se ansyen fich yo. Ok, ansyen kòm de vo yo sa yo ye. Ok, nou wè papye yo, men yo, sa se, sa se premye yo, sa se nouvo moun vo yo, ok. Mezanmi, moun kè kontan nèt, kè kontan, epi gòpil tou kè fache, paske nou pa vin nou nou byen. E me banm kontinye salye moun moun Instagram mwen yo moun moun ki pa jwenn kob yo me nou yo ki fè fèm konn anba komantè ok fèm konn anba komantè tout moun ki pa jwenn kob pa yo a paske me ki koman kem voye kob la pandan se tan ke me telefòn nan m ale avèl epi me tankou m lonje ba moun nan. Pou li ka fè transfè a. Li me li gade li di madonde. Ou a vann. Man li gade m pa wè non moun nan bagay. Paske se e se me tankou me se nimewo moun yo mwen konte. Man la vèt me di mil goud me di mil pou chak nimewo. Paske moun te gin dan voye deja ou met me tankou me kon lòt non sou yo. Mezanmi me lòt moun ki pa jwenn kòb yo me. Nan finisman videyo a m pwal m pwal m pwal kite yon mesaj pou nou nan finisman videyo a paske pou nou konn kisa pou nou fè pou nou jwenn kòb pa nou ankò me ok men nou koute avè m premye transfè yo ok non sa sa de sa m transfè m fè jodi a sa transfè sa ou m fè jodi a ok nou wè pou nou pa di se foulay m ap fè a epi tou epi tou m panse tout fanatik yo ki ta kwè nan mwen deja e pa foulay ok.

31 32 Mezanmi 32 moun ki jwenn transfè jodia 32 moun mezanmi malgrem gen pil malgrem gen pil moun gen pil moun ki voy nom mwen moun yo pa voy non yo byen epi tou gen pil lòt moun nivo ankò gen pil lòt moun nivo ankò mezanmi Paske men nou pat ko men nou pat ko antre. Group dènye mesaj mwen pral bay nan finisman video a pou tout moun li voye yo avèk moun ki pa jwenn kòb pa yo a. Si ou menm ou pa jwenn kòb pa w la, men kite yon kòmantè, ok? Kite yon kòmantè pou men di ou pa jwenn kòb pa w la. Paske men tout moun Ayiti onèt, m panse moun Ayiti ap men tankou ap jwenn kòb pa yo a paske Si ou menm men tankou tanba video a byen lontan ou pa jwenn kòb paw la, wè la m panse ke kè kontan paske m pa wè pi fò moun nan ansyen moun yo, m pa wè pi fò ladan yo senpman m pran sèl 10 nan nouvo moun yo senpman ok. Si ou menm ou poko jwenn kòb paw la, toujou ret konekte ok paske se si ou epi tou sa pètèt tou m tankou moun ki apèn ekri nouvo yo men nou poko jwenn kòb men tankou men nou poko jwenn kòb pa nou an toujou ret konekte paske m pral gen lòt kòb ankò paske m e. E map toujou fè sa. E mpap janm pa fèl menm. Ok. Paskem gen kòb mwen deja so mpaka wè lè fanm lè ase ap soufri. Ou a konprann. Epi tou gen lòt video ankò gen pil moun te gentan voye al Ayiti. Bon gen gwoup la ankò bon me me tankou yo paka ale paske nèg nan ba yo kòb deja yo paka ale. Ki fè ke ou menm ou konnen men dwàn nan fèmen. Epi tou mèsi tou a tout moun ki toujou ankourajem e kap felisite nan sa map fè a ok. Si tout moun te menm jan avèm mezanmi malgre nèg yo gen kòb ayiti nan men yo se gagote, fè makak, ba bandi kòb ayiti tire moun ok paske mwen menm m gen kòb mwen deja map fè sam kapab ok paske men tout moun gentan wè tout bagay mwen deja ok m gentan kontwole kòb yo ok moun dènye moun moun yo moun nivo yo paske nou apèn tonbe ki fè nou paka jwenn kòb ban nou an paske ou konnen se se Epi tou plis tou se lòt moun yo ki manke voye non yo byen, moun ok moun nan voye non an, men moun nan voye non an, li voye nimewo telefòn li, senpman li pa, li pa di l ki kote l ap resevwa kòb la. Lè fin ankò gen moun ankò, li voye foto transfè, li pa voye nimewo telefòn. Bon van se problem sa tout moun yo gen mezanmi Ebyen se video sa m te pase fè pou nou lòt moun yo tout moun yo k jwenn kòb la m pase kè kontan pou yo ok kè kontan pou yo moun yo k pa jwenn kòb la ok voye voye voye voye di m ou pa jwenn kòb la paske nou men nou deja wè fich transfè yo ok sa pa foulay sa yo se se ansyen ok sa premye fich transfè m te fè yo ok pou nou pa di sa se pa foulay mwen fè Ok Kom nou wè ok sa se premye moun te voye ale a sa dezyèm transfè m fè yo nou wè m fè plis transfè jodi a m fè plis transfè jodi a ok sa pa bliye non sa se premye moun yo sa se dezyèm yo ok ebyen nan kontan kontan nan lòt videyo videyo sa m te pot pou ou si ou menm ou poko jwenn kòb pa w la di m sa anba kòmantè ok. Dim sa anba kòmantè. Ou menm moun ki frekante nouvo yo tou mezanmi se paske nou menm nou te mal me fòk nou te gentan vini paske men e pa fòt mwen nou toujou ret konekte paske m pa voye kòb ankò moun yo k pa jwenn kòb la me dim sa anba kòmantè ok ebyen n a konte ankò nan lòt videyo ok pa bliye menu sa san se fish yo sa se dezyèm fish yo wè yo ta gen plis kòb gen plis transpè k ale jodi a ok. Gen distans fè kale jodia. Sa se premye yo, sa se dezyèm yo. Aba foulay kap fè zanmim ok me ok. Paske mwen menm fòk me fòk em ede pèp mwen, pèp ayisyen mwen me tankou malgre m gen kòb fòk em ede yo ok. Ok Bon vwayaj a tout moun yo, moun ki jwenn kòb yo m ta swete ke kòm voye pou nou an, nou fè fason avèl nou ede tèt nou pou nou ka toujou jwenn ti kòb pou nou fonksyone ok. Ebyen